Tire kou sou ou ata di mò sou. Oh misye vin tire kou sou mwen la ankò. Lanmò lanmò ki dèyè tèt ou. Mò ki dèyè tèt ou. Lanmò ki dèyè tèt ou. Yo genlè ba yo genlè yo genlè ba di w kiyès ki mwen anmèse. Gade yon kaka. Gade yon kaka. Oh.

Misye, pou m fè tretman m ap bezwen se siwo. Gen zonbi ki sou misye la tèlman tèt yo di.

Nèg la pa anyen non men. Wè misye. Kòmsi m wè misye plis ke yon ti moun. Nèg la wè depi l wè m nan lari, fè makak. Pa voye m kraze misye la wi. Jodi an kòmsi ap vin ouvè kò l. Nèg la ap pran poze l li menm.

Map pran misye, map bay mache a manchèt mwen nenpòt lè m kwaze ak misye map tou bon sou li. M pa vle fè mò menn, lè w fè mò, ou pa viv byen. Men map fè w respekte m kanmenm wi mwen menm m pa ka konsa bòdè. O o!
Aba kay!

Depi machin nan lari m pa ka pran anyen, m pran tout plen kounye a branche yo tou. Bagay sa yo dou konsa vant plen pa grès menn, kle chèf ou ye, kot lajan leta a, wap avèl. Wè son pakèt vòlè ki nan peyi a pa gen chèf vre, e moun te met nan prizon an. Sa yo ap pale la menm, kounye a branche ki mwen ki bay lajan sa monchè, bon e nan prizon m soti la mafya yo se yon mafya sa menm, m gen pou m esplike anpil bagay menm, sa yo tap dim nan e reyèl ou kwè.

Ou konn misye?
Oh, misye, mwen konn pitit mwen, sa se se li se ou chita la. Ou nan kraze m refe. Sa se se li se ou. Refe.
Li gon ti fi, te ti fi a ka ki ki lik dlo, lik manje, lik manje a. So mis ki mennen m la, men mis la deyo a, konn yo gen nanm ou ka leve, sot deyo. Bon, mi. Konn salye. Bon, bon, bon, mede m non. Ti gason.
Alon.
Mete bon moun nou ye.
Alon salop.
Konnen m poko pran manm.

Nèg yo mete m nan prizon apa. Nèg yo si tèlman fè m pase mizè. Tout sa w t ap di m nan respè antouka m ba w anpil respè bro. Sa se w ap di a?
Nèg sa yo wè la menm. Sa yo bay pou mis la. Ap fòk w rekonèt manzè byen. Ou pa rekonèt li men ou t ap travay avè l pa vre? Ok pa gen pwoblèm. M p ap ba w manti istwa sa fèk kòmanse menm. Wè ti malpwopte sa wè ti malpwopte sa fwa menm nan cha papa nan cha manman si m paka pran misye map fèl kriye kanmenm menn bon m te di w lap pran yon bòdè ou te pran pòs chèf kèt non m pat gen rezon lè m tap di w sa pa dan w tap gouye epi yo te fout kraze w nan prizon an wè yo gouye w mete ba yo pa konsa antouka men antouka m wap vin chache kòl.

M ko pou di mwen menm ki tap chèche m pandan m te nan prizon M te vin wè l aprè Kounye a gon mafya ki fè kadejak sou li Genlè se menm nèg wap di a ki fè sa wi menm Paske pa gen lòt mafya nan zòn nan Antouka frè m nou bat nou chèche misye pou tounen premye. Vòt mwen pa fè m mal ankò Wap di lavazan ou pa ekri el Misye wap jwenn de misye monchè Kot kouzin ou an. M voye manzè tounen dominiken men paske m pata vle li pran yon lòt developman ankò m oblije voye l tounen. Antouka frè, si w wè kouzin ou an, pito di pa pale bagay kadejak sa a menm ankò. Poutèt, li gentan gen li gen mari? Non, li gen non, si se a li pale bagay kadejak, yo konn yo fè kadejak sou li, manzè pa, isit pa, pa gen bagay sa a depi yo konn moun nan te fè kadejak sou moun nan. Li pap gen nèg non dimòzè kite bagay sa menm. Ou pa bezwen di poze yon jòb ou konnen li pa aje monchè ou finn di ak jen sa fèt. Antouka mwen ke misye menm konnen bay fanm li e manzè kouzin li an ye pou misye fèl sa e misye k pou fè sa paske pa gen lòt mafya nan zòn nan e misye ou di kap fouye moun kap fouyis moun e misye k pou fèl sa w di. Kòdè M pap ba w manti, depi w wè kouzin ou an di w yo fè kadejak sou l nan zòn nan, fò se nan zòn sa a menm, depi w wè sa, e misye ki pou fè sa menm? E bagay sa yo misye ap mache fè isi a la a, ou konprann? Bagay sa yo, men, mwen menm, ou pa bezwen, m ap, misye ap fè. Antouka frè, kòm m di w, m pral lakay menn, m pral lakay ou dat, m te vin mete yon òl la menn, m pa gen kontwòl òl la, m viktim menn, m pral lakay mwen n a pale apre.

Gade Abe wi, gade Abe. Jan lè l te nan klinik an sa, l konn ap pwopòz ti poul li pa ka pale, pa ka peze tè a. E jodi an m jwenn li, m ap pale avè li m epi li di m. Alon lavi. Sil bon pou li la wi gade konsèy m tap bal yo pa di zam yo pa bay moun zam pou touye moun yo bay zam pou bay sekirite yo pa bay zam pou touye moun ebyen sil bon pou li la wi men kèm byen fèm mal pou li wi janm wèl la. Bon peyi sa pap janm ranje vre non poutèt gade lòt wap pale avèl wap pale avèl pou konsèy li pa pran sa byen. Yon lòt ankò m te rankontre avèl kap fè de fouye moun lè w pale avèl li pa tande l pa konprann ou peyi a pa gen anyen kap ranje ladan l paske pi fò moun kap viv ladan l e vakabon mantè kadejakè tout payi sa yo e jan de moun sa yo. Mwen menm kote m chita la map viv asota poutèt yon bann moto ap pase m pa konn kiyès yo ye gen kadejakè gen volè gen tout nan raje a la m jis kilè m pral leve wi. Granmoun nan m tal chèche poul rann m yon sèvis poul al cheke de lòt granmoun parèy li a li fèm konnen fòm peye l non fò granmoun nan peye l 50 mil goud m kwè oubyen 100 mil goud m pa sonje bon m dil map Peye l nenpòt jan pou li. Li di m bagay pou m fè. M oblije di l wi poutèt m ta renmen granmoun nan viv. Poutèt timoun yo trè byen elve. Peyi sa pa pou ranje menm granmoun yo nan magouy. M pa bezwen di w pou jèn moun yo. Pi fò se vòlè. Gen wè l te vòlè wi lè l te jèn nèg sa.

Mwen anvi chanje. Non men sa si m di w m te di map baw repons pa gen chanjman non ou sonje lèm tal lopital la e ou menm ki te di m fè m malad ou te wè kote son moun malad m te wè ou konn sa byen wi m konnen w gen ti vè ok epi m te gentan nan lari a gen anpil bagay m te fè imajine m sot pran yon nèg la. Yon bagay depi lontan k pase wi pandan m te ap pase anlè a m wè misye menm pa sou pavè fò tèt misye misye menm la misye gentan ap kache nan raje pou l pou mare e m pa wè a nèg la kounya la mwen pap ka bay vag paske mwen pap kite imajine sa e mwen m pou trennen vi pa m nan e pa moun ki trennen mwen. Ou pa fè zanyen?

Mwen menm eske ou konnen mwen menm ka prezan pou mwen al si m tal nan prizon al jwenn li e sa misye vle. Non ou patap janm ka prezan ou konnen ou pa dwat ou patap janm ka ale. Pousa m pap ka ret anpil m pwale. E banm ton pòl cheri. Dènye pawòl map di w paske m pata renmen repale avè w sou bagay sa ankò. Konn sa w vle fè m vle ou fè mwen vle kòmsi pou chanje lavi w pou vin yon lòt moun pou vin yon moun ke w pat panse paske pou mwen m panse si Bon, m pa pwotestan, men m gen yon sè m ki al legliz. M ka fè w, m ka fè l pase pou yon lakay ou? Deja, m pa, m poko prepare, m poko pare pou bagay sa yo. Dayè mwen m pa pral konvèti pou mwen al gaspiye. M pou m konvèti m andepandan legliz la, antouka misa lè fini m pa, m pa ka manje apre. Imajine w apre se pa gwo moti kòb la m t ap fè jounen an blanch. Mwen wè menm patnèm ap jwe ki te bat mwen an, e la misye rete. Wè kay sa ou gade anlè a? E la misye rete. M fè ok.
Ban m zanfò w. E m pa gen pwoblèm avè w. Pwoblèm mwen mwen gen avè w, se mache nan lari an, bat moun pran afè yo, fimen nan lari a, pran poud. Wè ti figi ou fè w, wè kòman ou ye. Mwen menm jis la m ale. Ay di, ba w m bò repons non. Ok, m ap, depi m wè zòn an wè w, m ap ba w bò repons. M ale.
Bon Misye tout konsèy mwen ba li Tout sa m di l Tout sa m fè Li pa vle chanje Moun li a se moun sa li vle Bon m pa konn sa m va vè l M pa konnen Paske M kwè yon moun fò ta panse byen pou ta le byen avèk le mal. Bon. M pale avè, m di pou l chanje, pou l al legliz, li di m bon. Sanble san vòlè a, san kriminèl la, e nan li menm li ye. Bon. M ap priye pou li. Men, le jou l ta retounen nan vòlè ankò cheri, e mwen menm li vin vòlè, l deja pran. Mwen menm k ap fè arete, mwen menm k ap mare l menm vè yo vin pran. M pa p rete non. M kòmanse fè fè non.